Nèg kap li som 24 A letènèl latè e sekel ranfèm Le mond e sekil abit Tout sal bezwen fidèl ki dwe ba li l. O nèg kap li la bib tout jounen A letènèl latè e sekel ranfèm Le mond e sekil abit Tout sak sou tè a tout sak nan syèl la tout sak kouvri tè a pou Bondye epi tout sa w bezwen moun ki dwe ba ou l Kot Bondye wap priye a. Fidel ap fè kotizasyon pou achte machin pou pastè. Fidel ap fè kotizasyon pou achte teren pou konstwi legliz pandan yo pa gen kay pou yo rete. Si m di sa s on vòl. M pa wè m merite lanmò pou sa non. Fòk nou gen ase konsyans tou antanke moun k ap di nou se moun Bondye. Bal manti, fèl travay pot kòb lan ba nou pandanl te ka peye fè papye a. Pastè, pastè kap palem mal kap dim mal pale yo gen fidèl legliz nou an se achte achte maryaj wi gen fidèl nan legliz nou an k marye ak gason pou papye e nou okouran sa. Gen fidèl nan legliz kote nou mache yo k marye avèk moun pou papye e nou okouran sa. Nap preche yo levanjil. Kot sove a? Gen fidèl nan legliz la ki divòse ak madanm yo kal marye pou papye. Manb legliz kap pran lasèn kap ranpli tout jounen. Nou okouran sa. Epi n stil ap preche yo levanjil sove, nap fouve gòj yo pou levanjil syèl. Nou mechan e nou gitan konnen vre pa gen levanjil sove nap preche yo. Kpwann mwen? E se se youn nan rezon k fèm desitire e kesyon moun ap plede konseye moun pou rayi moun e gon mesaj nèg legliz potestan yo preche ou fèt nan menm vant ak on moun piskel fè chwal si lap mouri ou dwe kitel mouri m entèdi sa moun nan gen li gen lib arbit ou pa jezikri. Ou pa yon Bondye si moun nan chwazi atò yon moun ki chwazi al vodouizan Bondye pa touyel epi m rayil mwen menm m paka chita pale avèl m paka zanmi avèl pandan Bondye kitel ap viv konprann mwen Nou manke pataje live mwen wi chak moun sipoze banm yon pataj wi nan live la. Chak moun dwe ban yon pataj. M pral konvèti. Yon seri de mawozo gwo soulye k vin legliz la kap mare a madan pastè yo, mennaj pastè nan legliz la. M pral pase nan live chèf li nan talè kòm soti la m pral nan live li a dwat avanm resevwa moun li nan live li a m prale fè yo konnen mwen pral priye pou li nan live la. Pandan nèg la ap preche levanjil sove sa, l ap preche levanjil syèl. Yon levanjil ki ka preche sèl nan legliz alakay li pa ka preche l non. Pitit nou yo, pastè yo, pitit nou yo, nou gentan konnen yo pa bon deja. M gentan konn kòman mond lan ye deja. Grenn bagay m fè pou pa m yo m fè yo eklere. M fè pa m yo eklere. M mete limyè sou yo. Tout prèch ou tande nèg yo ap prèche levanjil, fè 40 jou, 50 jou jèn, fè pwojè, yo gen gwo teren y ap fè konstwi, yo pral konstwi gran tabènak, yo gen blogè pa yo k ap poste yo, k ap pale yo de Jezi pou yo, k ap di w, o, sèvitè sa e bon Jezi, e bon Jezi l ap preche a la. Bon jezi, gen fidèl legliz la k marye pou papye wi. Ki gen mari yo k divòse ak mari yo k al marye pou papye, pou rezidans. Malgre sa nou still ap preche levanjil la wi, n ap ranpli sou chè a wi. Moun kap pataje a pataje live la mwen chak moun banm yon pataj banm yon ka pataj. Mwen menm m gen pwoblèm avèk demwazèl la, pandan gen moun kap di konsa, moun ki pap echape premye kout wòch la, epi pastè a gen odas poul di konsa ke oh pa gen moun ki pa fè erè, pastè an ap fè koute gen jèn fi menm lè ou foud ou Isaac pap fè sa jèn fi a fè a ou mèt kwè m pastè gen foud ou Isaac pap twonpe moun nan avèl. Ou pèt kwè Mackenson. Erezman pou mwen sa pap janm rive nan legliz mwen paske mwen mgen gwo don. Sak rive la se paske nou bafre fidèl yo. Sin te konn fè lekti sou lavi fidèl la, te konn lil poun gade sa kap pase nan tèt li. Gen de moun legliz la la nou pa konn sa kap pase anndan yo. Se sak fè sa yo rive la wi. Gen moun legliz la k fè bagay ki pi mal e videyo pa fèt wi. e nou pap konnen yo e sak fè yo pap ka mache nan legliz mwen paske mwen map fè lekti sou ou map li lavi ou fòm konn kòman wap viv ey atansyon anj legliz la ap vini mpa konn sim gen fidèl anba live la sim gon fidèl anba live la dim sa on legliz kap dirije te mèt on jou dimanch nan lè zanvwa ee. Ta gon bagay rong kap pase swa sou chè a, swa anndan asanble a, anj legliz la ap vini swa yon jedi, yon madi, yon jèn pou l di gon moun la k pa kòrèk desann chè a al li. Entèl ap viv mal, entèl gen mari l, entèl gen menaj, entèl ap twonpe tèl moun, nan legliz pa m nan l konsa. Mafya ki di sim gen legliz ou byen konnen legliz jezi ou konprann sa map di a byen pwòp mafya legliz ke map dirije jodi a la m ladann antanke pwofèt la ta gen fidèl nan legliz la ki gen mennaj li kap twonpe l mennaj la pa bezwen okouran sa anj lan tap vin di wap fon salte mande fidèl legliz kontakte moun ki fidèl m wap konprann sa. M pap fè levanjil fake se limyè m pote m paka yon pòtè de limyè epi anndan gen tout salte sa m pap vin preche moun pou kite salte men m ka pale avèw a de pou m diw gwo bagay wap fè ki rezon k fè wap fè sa ey ma fille. Zanj lan di konsa w gon lòt moun sak pase? Ah papa m pa renmen misye non se misye m renmen Anben di l sa nap rele nan reyinyon ap di ah demwazèl la di l pap ka avè w ankò non Moun li renmen an se moun sa Men nou bafre yo Nou pa fè dyagnostik pou yo Nou pa fè lekti sou lavi yo Nou lage yo konsa paske nou menm nou konnen vi nou pa pwòp nou tèlman plase legliz la Nou tèlman gen ti fanm anba anba legliz la nou pa dakò moun vin ranpli legliz pou vin fè espirityalite. Nou pa dakò spirityalite nan legliz, se sa k fè nou tèlman plase, n vòlè, nou magouyè, n blofè, n ap vòlè afè moun. Nou pa dakò legliz fè spirityalite, nou pa dakò twazyèm èy la ouvè. Men yon legliz ki pa gen syespri pou detekte, kounye a pou yon moun ap vin di w m te fè reyinyon ak jenès la, m t ap poze jenès la kesyon, kòman pou timoun nan poze ke, se ou k dwe k li lavi l, se pa li k dwe pou l di w, li pa gen pou anyen pou l di w.